Antre kiyes? Antre!
Madam bonswa. Bonjou. Ou genlè tap dòmi? Mwen pat konn leve. Bon, ou konnen se te, nou te gen kondisyon 3 jou, donk 3 jou a sanse rive. Bon, kisa wap fè? Eske wap kontinye oubyen si wap bay vag? Se pou sa? An, mwen gen pwoblèm non. Map kontinye. Non. Men konbyen jou wap pran la?

Ann ale paske ou pa ka ap fè anyen pou. Wè li sa se biznis li ye se biznis nou gen. Ou pa ka peye. Ou pa ka ap fè anyen pou. Nap mache nan yon peyi san yon gilè move zòn nan kay mwen. Moun kem ta bezwen oh jezi. Sèvo moun sou wout mwen eske m nan sam ye a non bondye. Wouyy.
Pa janm bay fi manti paske bal manti jodia lap dekouvri demen poukisa paske wap vin viv avèl lè w tap koze avèl tout sa w te dil yo li pral fè alizyon ansanm avèk yo lap retounen sou yo lap vin wè tout sa w te dil yo se pa sa ou menm pèsonèlman. Menm si w te di w ap bati yon kay pou li pandan w t ap koze avèk li a. Ou te di se nan espas sa w ap bati kay la pou li. Lè w vin marye avèk li, ou pa bati kay la pou li nan espas sa a, l ap kenyen l nan kè, li pral vin ba w pwoblèm ansanm avè l. Paske w te di li yon bagay, ou pa respekte sa ke w te di yo. Dakò? M panse sa w fè a se byen, se byen. Paske m te toujou di w, si w ap pran yon moun, chèche konprann li, e li menm pou l chèche konprann ou. Osito ke ou wè ou pa konprann li nan limit ke l ye a, e ou menm tou li pa konprann ou nan limit ke w ye a, m p ap ba w manti, n ap kòmanse e nou p ap tèmine. M konprann sa w di a wi pa a. Ou toujou pote bon konsèy pou mwen. Men pafwa tou, yo konn di aparans konn twonpe. Men jan m ap gade ti pitit la, ti dam lan.
Ay nou te fon titan zanmi malgre zanmi yo pat dire twòp twòp ok. Pase nan kote pou di pou pale epi yon santiman kòmanse ap degajew pou mwen zanmi pou la men stil li kòm pa leve menm kote avèl nou pap viv menm kote lèw pral anndan ka moun nan tou gen kèk ti defo nou pral wè men stil li menm sil ta gon ti defo pa gen moun ki pa gen defo mkwè ou wè ki nan ecnyem ka viv a nenpòt moun men sa pral depan de li menm.

Lè m te parèt lakay paran manman w, yo te pran m mal.
Yo te toujou konprann ke m se yon vagabon. Paske, m te konn ap gen ti fanm isit, m te gen de bon jèn jan. E pa ou wè la a la. E pa kounye a menm. Fò ou wè kounye a la a, se yon flannè kanpe. Ou wè sa? Non. Se yon flannè. Se ke lè m te ansanm avèk manman ou, avan manman ou m te gen tan genyen kèk lòt ti mennaj. Men yo paran ou, manman ou yo te konnen.

Vòlè pa janm renmen vòlè parèy li. Wi yo di sa.
Premye nèg ki pou pou sou kou bòs la. Ba wi Antoine sa wap di la e tèlman non nèg ki te tèlman jènjan epi lèm parèt lakay li se di ee lè mi san m pa fye nèg sa menm non nèg sa ti fanm isit ti fanm laba m pa fye nèg sa epoutan se manman w m te wè. E manman w pa t wè lòt moun ke manman w. M marye ansanm avè l. Manman w pa t janm montre m move jan. Men kòm jan w di a chak moun gen ti defo yo, paran m konnen kòman sa prale. Men ofireamezi tout bagay antre nan lòd, antre nan plas. Ou konprann? Li te toujou prè pou l konprann. Menm si l fache, mari sa pa. Menm si m fache, manman w pa janm fache. Ou konprann sa m di w la? Li toujou montre, alè misa, eseye an nou alèz paske nou marye pou lavi, eseye konprann mwen, patati patata. Yo te kontan. Mwen vle sa yo.

Malgre talè a, m rankontre ak li pou m esplike l, kòm se yon bagay ki planifye, pandan m ap tann ou la sou menm pi a m sou pase la. Yon nèg ki toujou ap ban m konsèy, se kòm si nou nan menm sal men se ke kapasite tèt misye, tèt misye travay anpil anpil anpil, yon nèg ki tèlman. Ti nèg sa bò kote w. Ou konn pale avè m. Ou pa konprann sa m di w la. Konesans m te gen pa pou laj li. Se pa yon move tip. Mwen menm tou m pa t regrèt ke w te zanmi l. Li te kamarad de klas ou. M pa t regrèt ke w te byen avè l. Se pa yon move tip. Depi w wè l, ou gen tan wè se yon timoun de byen. E m toujou dyaloge avè l. Se youn nan timoun m dyaloge avè l. Li pran konsèy legliz avè m. Nou toujou pale de legliz tou. Depi m rankontre l, li mande pou ou. Paske tout tan l pa t wè w la, li te toujou, li di m li pa janm wè w.

M pa bezwen di pou l vin jwenn mwen pou m wè l. M pa bezwen wè l. Se lè, non, li pa bezwen vin lakay mwen. Ou konprann sa m di w la? Osito ke w ap mennen m lakay li, sèlman di m ki lè oubyen ki mwa w ap mennen m nan, mwen menm deside. Ou an pako di mwen, m gentan deside paske m konnen w pa ka fè yon move afè. Sa mande yon ti fòs.